Kouman nou ye? Mwen fin travay e mwen pwofite fon ti pale ansanm avèk nou puiske mwen pran nan nouvèl gen machin elektoral la an Ayiti li an mouvman. Deja mwen gen tan tande ke gen plis pase 300 pati politik ki gen tan enskri pou ale nan eleksyon. Sa ki voye yon sinyal ki di ke menm si eleksyon an pap fèt ane sa, men sèke bra ap gen eleksyon kanmenm. Donk omwen gen mouvman pou eleksyon ka fèt. Donk m vin fon ti pale ansanm avèk nou paske m konsyan ke an Ayiti e pa prèske gen kote ki fè edikasyon elektoral moun yo. Jeneralman nan anpil peyi ki pi bon plas yo fè edikasyon elektoral se nan pati politik yo. Donk pati politik yo se la ke lè moun yo vini nan rankont, nan reyinyon yo fè edikasyon elektoral moun yo sou pwosesis eleksyon, kijan eleksyon fèt, kijan w chwazi yon potansyèl kandida, etsetera. Men jeneralman nou menm jan m di l la, an Ayiti pa gen pa gen sa. Se pa paske pa gen pati politik non, deja gen anpil pati politik, nou wè gen plis ke 300 ki gen tan enskri. Men e mwen menm k ap di sa e ou menm k ap tande m nan tou, ou konnen ke 300 pati politik sa yo, donk ou konnen nan ki fason ke yo konstwi e ou konnen vrèman ke e yo pa vrèman reponn avèk nòm e egzijans Pati politik genyen sou le plan entènasyonal. Bon, pou Ayiti, yo se de pati politik puiske yo jwenn otorizasyon de fonksyonman yo nan men ministè jistis. Ok. Bral gen eleksyon, e askil pare bral gen eleksyon jeneral. Lè m di eleksyon jeneral la, se ke bral gen eleksyon pou preske tout pòs ki genyen yo. An Ayiti, prezidan, senatè, depite, majistra, kazèk, azèk, etc. Sa m vle fè resanti la, se ke anpil fwa lè nou menm n ap vote an Ayiti jeneralman, nou vote moun nan eleksyon pa rapò avèk slogan l, oubyen pa rapò avèk jan moun nan parèt sou fich la, Oubyen dèfwa nou vote moun nan paske moun sa nou konnen l, moun sa te lekòl ansanm avè nou, moun sa se zanmi nou, moun sa se zanmi yon zanmi nou, oubyen gon zanmi ki di nou moun sa si l bon nap l ap bon, donk nou vote l pou zanmi an. Men nou pa janm vrèman vote moun yo sou prèske de baz solid. Lè m di baz solid men kisa m vle di. Tankou yon moun ki prale pou majistra. Yon moun ki prale pou majistra, lè m pale de majistra, m vle pale de majistra an Ayiti sa nou rele mè yo pou minisipalite yo. Donk, s on moun ki ta sipoze omwen gen konesans nan administrasyon. Li pa oblije t al lekòl pou l fè administrasyon men l gen kapasite pou l administre. S on moun ki ta sipoze gen kapasite tou oubyen konesans nan resouszimèn. Paske li bal jwe yon li bal jwe yon wòl administratif. Se vre son pòs elektif, men li bal jwe yon wòl administratif paske li bal administre yon vil. Son moun ki ta sipoze gen konesans nan relasyon entèpèsonèl. Paske li bal fonksyone avèk moun. Donk son moun ki ta sipoze gen yon kapasite de lidèchip paske li bal dirije tout yon minisipalite. Donk. E son moun tou, li ta sipoze gen konnen sosyoloji vil oubyen minisipalite kote li bal dirije a. Donk, pwofil moun nou bal pran pou jwe wòl majistrati la, oubyen pou jwe wòl majistra a, oubyen pou jwe wòl mè andan vil la. Donk, son pwofil yon moun sou pa konn kijan pou balanse l. Mwayen k pi senp lan se pou di tèt ou si m ta gen yon biznis ki vo 1 milyon dola e m ta bezwen yon moun ki pou jere biznis lan pou mwen, eske m t ap ka pran moun sa? Paske yon vil li vo plis ke 1 milyon dola. Donk si w rann kont ke si w ta gen yon biznis ki vo 1 milyon dola, pwofil moun sa ou pa t ap ba l jere biznis ou an, donk sè ke moun sa pa ka majistra vil la. Paske si w menm sa k pral anpeche w pran moun sa pou l jere vil ou, pou l jere biznis ou an pou w, se menm li menm ki pou anpeche w pran moun nan pou l vin majistra. Paske yon majistra se yon moun ki pral jwe yon wòl administratif, li pral jere vil la. Tankou lè w pran yon peyi tankou Etazini. Nan plizyè vil Etazini kòm peyi, vil yo gen fòm de gouvèneman pa yo. Tankou gen de vil ki gon fòm de gouvèneman jeneralman yo ki akse sou mè la. Donk se mè la ki an tèt epi se mè la ki ap dirije vil la. Tankou le ka de New York, le ka de Los Angeles, le ka de New York avèk Mandani, Mandani an tèt epi se li k ap administre vil la. Donk se li k pran moun epi li mete moun. pou nan chak pozisyon. Men gen dotre vil ki aplike yon lòt fòm de gouvèneman kote ke mè la fè pati de kawnsil la. Sa vle di li fè pati de yon de yon gwoup de moun ki la, gwoup de moun sa yo se yo ki la pou yo fè chat gwoup la, vote fè òdinans oubyen fè lwa pou vil la. Donk lè sa mère la li menm li pa sou tèt moun yo, mère la fè pati de moun sa yo, epi gen lòt moun anba. Bon, m pa kwè nap rete nan Etazini, e pa ladan nou te ye. Men m vle rete sou ka Ayiti a espesifik. Yon moun ki pral jwe, ki ap yon majistra, e sa map di pou majistra a lap valab pou yon prezidan tou. Petèt ke w gen dwa di, men sa misye ap di konsa, donk, sa vle di fòk moun nan t al fè jesyon, fòk moun nan, non, m pa mande pou moun nan al fè jesyon, moun nan gen dwa gen, gen, gen, te etidye nenpòt bagay, li gen dwa, li gen dwa avoka, li gen, li te gen dwa s on medsen, li te gen dwa s on mekanisyen, li te gen dwa on bòs chapant, men omwen fòk li gen kapasite sa. Ou pral di m, non, men moun sa, li pral pran moun pou travay pou li, pou l mete nan ekip li. Ebyen, pou moun sa ka chwazi moun pou travay nan, pou mete nan ekip li a fòl gon kapasite de resous zimèn poul konnen nan pozisyon sa men moun map gen bezwen pou tèl pozisyon nan pozisyon sa men moun map gen bezwen pou tèl pozisyon e map diw sa mwany pi fasil pou chwazi yon moun pou al majistra oubyen pou prezidan tout sa map di pou majistra yo paske wòl maji pòs majistra a son pòs administratif li ye menm jan avèk pòs prezidan son pòs administratif li ye paske l bal jere Yo bal jere tout yon peyi, yo bal jere tout yon kominote, yo bal jere tout yon municipalite. Donk, si ou pa ka ba moun sa travay, si ou ta gon biznis ki gon, ki vo yon milyon dola an Ayiti, ou rann kont ke moun sa ou pa tap janm mete l kòm pdg biznis la oubyen kòm administratè biznis la, se ke moun sa pa ka yon majistra. Ou pa ka vote l pou majistra. Pou le ka de senatè oubyen depite, pòs sa yo, yo menm yo plis lye yo pa pòs administratif, yo plis lye avèk de pòs lejislatif. Donk lè m di lejislatif, sa vle di se de moun ki pral lejifere. Enben, ki pwofil moun sa? Moun ki pral nan pòs sa, yon moun ou pral vote pou depite oubyen yon moun ou pral vote pou senatè, fòk ou asire w ke premyèman moun sa, li konn sa lalwa di. Li pa oblije avoka pou l konn dwa. Men, omwen fòk moun sa konn sa lalwa di. Premye lwa pou moun nan konnen, fò moun nan konn sa konstitisyon an di. Fò moun nan konprann konstitisyon an. Li pa bezwen konn tout sa konstitisyon an di, li pa bezwen konprann konstitisyon an an jeneral, men omwen fò moun nan konprann kisa l bral fè a. Donk lè m di yon moun ki pral konprann ki sa l pral fè, paske nou menm ann Ayiti jeneralman nou rann kont ke nou konn vote dè depite, nou vote dè senatè epi nou wè ke moun sa yo, yo plis vle jwe wòl yon majistra ke yo jwe wòl depite yo a. Se paske moun sa pwofil ou te vote a li pa t bon pwofil pou pòs la. Yon moun ki prale pou depite s on moun je premyèman fòk s on moun ki konn dwa, jan m di a. Sa vle di, son moun ki ka li ki sa lalwa di. Menm si l pa konn lwa a, men l ka li l. Epi yon moun kap rive sou yon lwa, lè l wè 4 oubyen 5 pou l di yon lòt bagay menm jan nou konnen te gon kan nou te gon yon senatè ki te li l ke m pa bezwen di ki te di atik iv ke m pa bezwen site non senatè a. Donk sa vle di son moun ki abitye avèk konsèp sa yo. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay moun ki pou ta senatè oubyen depite moun ou pral gen pou vote pou senatè pou depite a, Fok son moun ki konn istwa peyi a. Donk on moun pa ka bal senatè, kote ke on majistra gen dwa pa konn istwa tout peyi, pa konn istwa peyi a, men on senatè sou ou byen on depite ki sipoze konn istwa peyi a, konn istwa palman an, kijan palman an fonksyone, konn istwa peyi a. Tou, twazyèm bagay pou moun sa konnen, moun ki pral depite oubyen senatè a, se yon moun ki ka, ki konprann sosyoloji ayisyèn nan. Paske se yon moun ki pral fè lwa. Donk se yon moun ki pral fè lwa pou kiyès? Li pral fè lwa pou peyi a. Donk si l pa konn sosyoloji ayisyèn nan, li pap ka fè lwa a pou peyi a. Fòk li konprann sosyoloji ayisyèn nan. Lè m di moun nan konprann sosyoloji ayisyèn nan, li pa bezwen yon sosyològ. pou l konprann sosyoloji ayisyèn nan, men li sipoze konprann sosyoloji ayisyèn. Katriyèm bagay w ap bezwen pou se pou moun ki pral kandida pou sena a oubyen pou depite pou sena a oubyen pou chanm depite a, fòk moun fòk moun sa a li gon kapasite de lidèchip. Sa vle di son son moun ki ka non sèlman fè moun e e e e e swiv li, men fòk son moun tou ki gon kapasite denpozisyon. Donk lè l di yon bagay oubyen lè l vle yon bagay pou l fè l pase. Lè m di yon kapasite denpozisyon paske si w pral reprezante yon yon sikonskripsyon, sa ka rive ke gon moun oubyen yon sikonskripsyon lan di w, men tèl pwojè lwa li ta renmen w pase nan chanm lan pou li, li ta renmen w vini avè l nan chanm lan. Fòk ou gon kapasite non sèlman pou pèmèt lwa sa entwodui nan chanm lan, epi pou w valorize l, pou w sipòte l, pou w fè l fè chemen l. Donk fòk ou ka fè sa. Lòt pwen ankò moun sa mwen di l fòk l gen istwa fòk l konn sosyoloji ayisyèn nan fòk s on moun tou ki gen relasyon entèpèsonèl sa vle di fòk s on moun ki ka travay an ekip fòk moun nan devlope sans ke l ka travay an ekip paske yon asanble paleman yon asanble e palemantè donk son travay demokratik ke liye donk son moun ki bal travay an ekip epi ekip la bal sipote tèl bagay oubyen li pap sipote tèl bagay donk fòk son moun ki gen kapasite poul travay avèk lòt moun donk sou gen profil moun sa yo La lap pèmèt kounya la ou gentan koche moun ou rann kont ki ap potansyèl kandida. Lè w fin gen sa kòm pwofil, ou fin koche tout sa ki rete yo kòm pwofil, kounya kounya ou pral akse sou yon lòt bagay pou w konnen ki moun ou ta sipoze vote. Ou pral akse sou sa yo rele pwogram. Yon pwogram yon kandida. Ala ma e e e e e al e e e ala municipalite li pap menm a on program on kandida o sena oubyen on kandida ala deputasyon yo paka menm program on kandida ki brale pou majistra li sipoze diferan avek program on kandida ki brale nan chanm nan chanm nan swa o sena oubyen pou depute E l ap sipoze diferan avèk yon pwogram yon kandida ki prale pou prezidan. Yon pwogram yon kandida ki prale pou majistra, li sipoze detaye pwoblèm, premyèman, li sipoze fè yon entwodiksyon de vil kote l prale a. Li sipoze detaye ki pwoblèm li rann kont ki genyen nan minisipalite a. Lè l fin detaye tout pwoblèm li rann kont ki genyen nan minisipalite a, li gen dwa detaye 20 pwoblèm li wè ki sipoze regle nan minisipalite a. Kounye a li pral devlope metòd ki pral ede l regle pwoblèm sa yo. Sa ka rive ke li pa akse pou l ta regle tout 20 pwoblèm li te liste yo. Li gen dwa di bon m pral rezoud 5 pwoblèm sa yo. Kounye a li bay metòd. Lè l bay metòd la kisa l ap bay anndan metòd la? lap di men kote lap jwenn lajan an, men kote men kòman lap fòme ekip la, men konbyen moun lap gen nan anndan ekip li a, men kijan lap fè e e li li li bral e e antame pwoblèm nan, men kòman lap kòmanse enplemantasyon an e men kòman li bral evalye pwoblèm nan. Donk tout sa ap anndan pwogram nan. L ap fin gen, l ap fin fè entwodiksyon vil la, l ap devlope, l ap liste tout pwoblèm li wè k gen nan vil la nan pwogram li an. Apre sa l pral bay metòd la ki se plan li pral fè pou l reyalize a. Lè l fin fè, lè l fin mete tout plan li pral fè pou l reyalize a, gen yon pati li pral mete anndan pwogram nan ki se rezilta. Li pral di men ki rezilta li eskonte, sa vle di men ki rezilta l ta swete jwenn. andan pwogram nan e rezilta l ta swete jwenn yo l ap mete dire sou yo. L ap di de 1 a 6 mwa oubyen de 1 a de 1 mwa a 12 mwa men kote m ap kranvi l la men kote m ap mete l de 12 mwa a 24 mwa men kote m ap mete l de 24 mwa a 36 mwa men kote m ap mete l de 36 mwa a e 48 mwa men kote map metel pandan 4 ans donk konnya la lèl fin fè sa epi lap diw ke nan menm pwogram sa lap diw men kijan lap fè evalyasyon chak etap yo se sa kap pwogram nan si w wè kandida ki brale pou majistra a. Li pa ba w yon pwogram konsa, se ke li pa pral fè anyen anndan meri a. E sa w wè m di a la, li valab tou pou moun ki prale pou prezidan an. Sof ke moun ki prale pou prezidan an, l ap gen yon pwogram ki pi laj, ki ap akse sou plis devlopman nasyonal ke moun ki prale pou minisipalite a. Men apre sa, se ap menm fonksyon an. Pou moun ki brale ou nan parleman tankou yon moun ki brale pou depite yon moun ki brale pou senatè li bral gon program ki diferan program pal la li menm li bral akse sou problèm sosyolojik ki genyen andan kominote a sou problèm de kriminalite ki genyen andan kominote a sou problèm e e e e e mdi sosyolojik e juridik e pi lòt konsèp ankò nou ka pran nou ka pran e sou relasyon e ke Ayiti ka genyen avèk lòt peyi moun sa pral fè yon pwogram poul di m'en pran yon egzanp Moun ki prale pou depite a li gen dwa di bon ok. On moun ki prale pou depite, on depite gen dwa di ok. M wè ke aktyèlman la an Ayiti tout moun ap itilize rezo sosyo yo pou yo fè, pou yo di sa yo vle, pou yo monte sou li, pou yo pale de tout bagay. Donk nou rann kont ke kounye a la moun pa konn ki moun pou swiv, ki moun k ap di sa ki bon. Donk nou pral fè on fason ke pou on moun pale, menm jan Lachin fè l, nou pral fè on fason ke pou on moun pale de on domèn espesifik sou rezo sosyal la, donk fòk ou gen yon degre pou pale de li. Donk ki vle, ki, ki signifi ke si w vle pale de la medsin, fòk ou, fòk ou, fòk ou s on medsen. Si w vle pale de dwa, fòk ou s on fonde de pouvwa, oubyen w s on notè, oubyen w s on avoka. Si w vle pale de la medecine, lè m di ou pa oblije doktè sèlman, men omwen fòk ou ta yon enfimyè, oubyen ou se yon doktè, oubyen ou se yon famasyen, men ou se yon yon branch medikal. Donk kounye a la, moun sa a ki prale pou depite a, li ka fè sa, fè chwal de batay li. Li di m prale pou m fokis sa, li ba w sa kòm pwogram. Li di men sa m wè kòm pwoblèm, m prale epi li mete l nan pwogram li. Li di pwogram mwen 1, se m pral touche sa. Li gen dwa gen sa pou l touche. Dezyèm eleman l gen dwa gen nan pwogram li, m te di yon pwoblèm sosyolojik. Moun sa gen dwa di bon m rann kont ke gen yon ekip moun e gen anpil moun ki pratike vodou an Ayiti epi nou rann kont ke yo marginalize moun sa yo nan sosyete a. Li gen dwa di sa. Donk li di bon ok nou pral fè yon fason ke pou nou fè vodou a mete l nan yon nivo. Yo di ke Tout moun ki bal jwe wòl vodou ki di l bal vin a pwopozisyon lwa sa. Tout moun ki bal jwe wòl on sa w te ka rele prèt vodou ke ou ka rele ougan oubyen manbo leta bal ba w sa yo ka rele yon sètifikasyon k ap renouvle chak ane. Ebyen moun sa di m bal vini a pwojè de lwa sa konnya la pou tout moun lè w al kay on vodou pou pou pou lè w al kay yon ougan oubyen on bòkò pou w ka wè sètifikasyon e de fonksyonman l ke leta ba li pou konsyan ke vou ougan sa w al lakay li a se yon bon ougan oubyen manbo sa w al lakay li a se yon bon manbo yon moun ki prale a la deputasyon se sa l prale pou l fè donk ou wè diferans lan donk diferans moun ki prale a depi a la deputasyon pwogram ni an ap diferan li pa pral di w l ap vini pou l fè wout li pa pral di w l ap vini pou l te pou pou l li wè gon pon nan zòn nan pou l fè wi ka gon pon nan zòn nan pou fè Li pèmèt ke li jwe enfliyans li pou pon an ka fèt, men se pa li kap vini pou l fè l. Lè sa a, li pral travay de konsè avèk majistra a. Pou moun ki prale pou prezidan an li menm, pou chwazi moun ki pral prezidan peyi a, fòk ou rann kont ke moun sa w pral mete pou jere peyi a, èske si w te gen yon biznis ki vo 5 milyon dola oubyen 10 milyon dola, ou tap ban moun sa jere l? Donk si w rann kont ke si w te gen yon biznis ki vo 10 milyon dola, ou pa t ap chwazi moun sa pou l jere biznis lan, donk ou pa ka chwazi moun sa pou l vin prezidan. Paske peyi a vo plis ke 10 milyon dola e moun sa se jere li pral jere tou. Li pral jere tout byen peyi a avèk tout moun ki ladan. Donk sa vle di, lè w pa gen kapasite pou w fè evalyasyon sa mwen menm m ap fè a la, m ba w mwayen k pi senp lan pou w evalye l. Annik di bon ok, si m ta gen yon boutik la, ann di ke, ban m pran yon egzanp, ann di ke ou ta di bon, si nèg sa di m li brale majistra pou Dèlma, ann di ke Deli, Delimart Dèlma a ta pou mwen, oubyen Dèlma 2000 lan, ki sou delma nan nan nan nan nan nan delma nan delma e e 31 an ta pou mwen eske moun sa ki dim li prale pou majistra delma a si delma 2000 sa te pou mwen moun sa te vin poze kandid e e e CV l pou l te administre delma 2000 lan m tap ba li l donk si w rann kont ke moun sa w pa tap ba li administre delma 2000 lan sa vle di moun sa pa kalifye tou pou l administre la ville de Delma paske Delma 2000 andan Delma donk moun sa lè w wè li pa kalifye pou Delma 2000 sè vre li pa kalifye pou ville la ou pral di m gen moun ki gen dwa di sa misye ap di la se 2 bagay diferan paske youn se sektè prive youn se sektè piblik wi youn se sektè prive youn se sektè piblik men lidèchip yo rete menm jan Leadership leadership rete menm jan lò ap administre or kòm son lò majistra son fonksyon administratif ke l ye donk si w pap ka si w pa tap ka jere yon biznis sè sur et sèten w pap ka jere yon komin donk li klè paske fonksyon leadership yo yo toujou menm bagay donk sa m sot di w la yo e se metòd ki pi fasil pou evalye yon kandida. epi pou rann kont ke eske kandida sa li antre nan fouchèt kote ke ou menm ou ka votel. Konnya lè w fin tande ti videyo sa kòmanse fon egzèsis nan tèt ou. Konnya gade tout moun ou kòmanse tande yap di ki prale pou prezidan yo. Gade tout moun ou kòmanse tande yap di ki prale pou o sena, a la deputasyon, pou majistra yo. Konnya kòmanse evalye moun sa yo. Gade pou wè tout sa m sot di la yo èske moun yo reponn avè w nan kritè, premye kritè yo. Dezyèm kritè la konnya l bal nan pwogram. Pa vote moun ki genyen slogan. Si tout kandida ki genyen yo se slogan yo genyen, yo pa gon pwogram ki defini epi pwogram nan m sot di w kijan pou pwogram nan byen defini epi pou w ka li pwogram nan oubyen pou pwogram paske depi kandida yo kòmanse ap defile la m ap rann ou sèvis si yo gen pwogram m ap prezante w pwogram yo donk pa vote yon kandida ki pa gen pwogram menm si l te papa w menm si l te frè w menm si l te manman w menm si l te sè w menm si l te madanm ou menm si l te mari w si Ou vote yon kandida k pa gen pwogram, s on chans ou pran avèk lavi w. Lè w vote yon kandida pandan yon peryòd elektoral, se ipoteke w ipoteke lavi w pandan tan manda l la, pandan dire manda l la. Si manda l la senkan, se ipoteke ou ipoteke lavi w pandan senkan. Sa vle di ou di l, ok, pandan senkan sa a, m ba w lavi m pou w pran desizyon ki pral gen efè sou mwen kòm moun. Donk, si w rann kont ke moun sa pa t gentan predefini yon pwogram pou l di w men kote l soti, men kote l prale, men ki pwoblèm li te idantifye, men kijan l pral rezoud yo, e jan l pral rezoud yo a, li di w men mwayen an, men kote m ap jwenn li, men kijan m ap fòme ekip la, men kòm kote, men, men, men, men kijan m pral kòmanse enplemante travay la e men kijan map evalye travay mwen enplemante a a chak a chak sesyon si e chak si sesyon yo li ba yo 6 mwa oubyen si sesyon yo li ba yo 1 an donk si moun sa pa gen sa kòm pwogram pa votel nou fè anpil erè sa men gen anpil moun ki poko janm di nou sa men jodi a la mwen menm Samuel Mwen menm Mèt Charles, moun ki konnen m sou non sa, mwen vin di w sa. Donk kandida w pral gen pou vote a, ou pral vote l non sèlman an fonksyon de kapasite ke l genyen kòm moun e an fonksyon de sa li ofri ke li pral fè. Donk si w tande konsèy sa yo, m ba w garanti nan eleksyon k ap vini la yo, n ap fè pi bon chwa a. Nou pa pral vote yon moun paske li te byen ri Nou pa pral vote yon moun paske nou konnen l, nou pa pral vote yon moun paske nou jis tande pale de li, nou pa pral vote yon moun paske li jis popilè, men nou pral vote yon moun paske moun sa reponn a kritè pòs la e paske moun sa pwopoze nou yon pwogram pandan dire manda l la. Mèsi se tout sa m te gen pou nou. Donk m panse m fin travay, lè a rive sou mwen, m te ti aske m fè ti pale sa ansanm avè nou. Donk si nou kontan na reyaji, si gen de bagay mwen di ke nou pat kontan tou, oubyen nou pa renmen, nou te vle m devlope l yon lòt, oubyen nou gon bagay nou vle m devlope yon lòt fason pou nou, nou ka fè yon ti kòmantè anba anba videyo sa, e map kontan pou m retounen e pou m devlope l plis pou nou. Mèsi.